Ou sou paj 2, Ji 47 cho moun wap gade a se James T 47, jodi a m ansanm avèk yon gwo djipè nan vil okap e tout rezo a se li menm yap pale de li paske sa lap pwodwi yo tout moun anvi gen e li gen skiz tout bagèy menm sal mete li fè byen e malgre sa Li toujou ret se lap mennen sou rezo. Koman w ye kijan w fè koman w ye kijan w fè abiye konsa menm. Yo ou konnen ou konnen vibe la deja bro e sans li ye pou skiz li valide bro. Ebyen ok bon Byn fò di m te wè on lè m te tonbe sou videyo w sou sou Instagram kote ou te afiche mennaj ou bon kanmenm kanmenm lè moun yo gade wè ou menm ou afiche mennaj ou kòman ex ou wè w menm. Yo ti jhon son gwo bagay wap di la ti jhon ou antre fon wi ti jhon ou pa antre nan 150 mwen la menm bro poze kote ou ye a ou wè kote ou ye a kanpe la cheri kanpe la. Ebe ok man ebe ok ebe ok e konbyen tan ou gen depi wap abiye konsa man. Mwen m kòmanse an 2011 bro 2011 m kòmanse sa vle di m pa sonje m pa gen kalkilatris nan menm la pou m ta di konbyen tan sa ye wè sa m di w la. Nap fèl lontan nèg yo pa konprann sa fò kòmanse fèl lontan pou rive la wè sam di la esak fèm toujou gen sans yo lakay mwen poum ka kenbe mennen an san kanpe cheri. Men anpil moun diw sa se se moun lòt bò se fanm lòt bò kap okipe w men eske se reyalite yo di menn. Kite yo panse sa yo vle kilè sa yo di a e sa nou pa janm konnen. Kite mwen sa ou vle cheri. Ebyen na kitel mache sa na kite sa mache. Na kitel mache. Ebyen ok man. Bon ou m te wè on lè ou te nan studio man. Men eske mizik la soti oswa mizik la ap mache. Yo dji pa fèt pou maza jiska m mete la li gen nan 100 li gen nan 101 k sou sou youtube la la bèl siksè nap frape wè sam diw la e talè la m pral boule teyè la m pral jwe la talè konsa bro bay manèt mwen fè la sèlman. Ok.
Men men men bèl mizik sa menm kijan w fè imajine pou ka pwodui bèl mizik sa èske se nan bon moman w te ou tap pase ak mennaj ou apre sa vayb la moute menm nan lespri w apre sa ou tou lage li tou ekri li. Monchè pandan m tap wè klè ak patnè m la m tap wè plis klè ak patnè m men epi m wè jou pa fèt pou m aza epi m tou fè avè jou pa fèt pou m aza byen rapid epi m wè lòt bagay kap vini la byen rapid wi boo ak kato. Bon sa mdi w la li rele lap rive kanmenm sa vle di whatever sa wap fè a bon lap rive kanmenm de rapid cheri. Bon m swete lè w fin lage map tou ale nan shop ou a men apre sa pou nou tou pase jup la pou nou tou pase mizik la nan chwa bon kòm ou wè telefòn ou ap sonnen bon konbyen tan ou gen depi lè ou fin lage mizik la apre sa kòman fanatik ou yo te wè l. Bro sa gen 2 mwa men sa gen 2 mwa depi lage mizik la em kontan fason fanatik yo reyaji a menn fanatik yo montrem ke yo avèm tout bon wè sam diw la pou premye mizik mwen menn m gentan fè sa 1 ka bro sa se gwo siksè 2 mwa sèlman gwo siksè gen nèg ki la loulèt paka fè sa map fè wè sam diw la so map di fanatik mwen ret fokis map vin ak bagay ki pi rèd pou nou toujou. Enben tout fanatik Big Recleo yo pa bliye si w bezwen achte bel rad se nan. Sport Eclairé, wap jwenn tout kalite rad ou bezwen, depi moute sou paj Abim tou, wale wap wè nimewo Abim moute, wap wè kay ak Abim, tout bagay wap jwenn bèl rad e bon rad orijinal, de bezwen fè menm jan ak Abim, on sèl kote nan vil Okap e nou fè livrezon tou, ou mèt Port-au-Prince, ou mèt Etazini tou, wap jwenn bèl rad nan Abim Eclairé.